Mwen salye tout moun kap gade video sa medam zi misye JPL News TV kontan pou nou rentre la ka ou medam zi misye pou n ka vin pataje enfomasyon ansanm avou nan fò konnen se dènye tan bagay yo pa bon pou tonton sam ditou ditou ditou paske men chè zami e ben se an pil gwo frap ke Tonton ap pran pa rapò ansanm avèk ansanm de desizyon ke lap pran yo. Nou wè ke aprè gwo viktwa ke nou ka di nou finn ranpòte pa rapò avèk jij ki te deklare koze pa nou an, enben kounye a medam e mesye nap fè w konnen ke genyen 19 pwokirè jenero nan eta

Pil desizyon ke tonton pran donk ki gentan an pendeng devan lajistis. Donk 19 pwokirè jeneral sa yo, se de sa ke m pral pale w zanmi m, men mwen gentan konnen ke deja anpil nan nou gentan sa nou te bezwen nou jwenn li men m ap toujou kenbe nou enfòme de tout ti bagay k ap pase. Ou menm ki fèk vini sou chanèl sa a, nou di w byenveni e ou menm ki te la deja nou diw kenbe la pa lage. Medam e mesye nap diw gen 19 pwokirè jeneral demokrat ki mande a on jij federal pou yo anpeche administrasyon Trump lan pou l anile dè santèn de viza detidyan entènasyonal yo di ke se yon desizyon ki pwovoke yon ond de chòk nan kominote inivèsitè lan. Byen ke yo fè konnen ke yo pa rann kont de kantite etidyan ke viza yo te revoke nan sèten ka, e nan semèn pase a yo fè konnen ke genyen de diplome enben yo menm ki touche tou pa menm mezi sa a. Donk, medam e mesye yo di ke dan genyen de etidyan ki patisipe nan de manifestasyon oubyen ki atire atansyon, E sa yo rele pozisyon pwo-palestinyèn nan, bagay ke Etazini pa dakò ansanm avèk li. Mentnan, nan Nouyòk, genyen dè santèn detidyan osi ki manifeste, ki ta fè konnen ke, enben, koze sa a ki vin nan peyi an, yo pa wè pou ki sa li vini. Kote ke yo pale, yo di ke demokrasi Etazini, li repoze sou libète de panse, pale, aprann san krent enben se sa ke pwokirè jeneral eta New York lan ke yo rele Letitia James li deklare nan yon kominike. Li di ke pèsonn pa ta dwe plase an detansyon oubyen ekspilse si lap egzèse dwa l libète dekspresyon li ni nan New York ni ankenn lòt eta nan peyi nou an. Donk yo di ke politik sa a son politik

yo fè konnen ke enben se li menm ki nan tèt bagay sa a kote ke pou yo kapab anile e desizyon prezidan Trump te pran. Donk medam e mesye se dènye tan jan nou te diw li gen anpil anpil anpil desizyon la a ou wè kap kase paske m sonje yon lè mwen te di nou Etazini se pa menm jan avèk lòt ti peyi yo se pa menm jan avèk Repiblik Dominikèn. Eske jij la gentan pran desizyon deja pou l kanpe lòd egzekitif la non, donk jiska prezan se yon dosye ki devan lajistis men medam e mesye m si e sèten genyen e genyen desizyon favorab lè l ap pou etidyan yo paske sou sa ke gouvèneman an baze oubyen administrasyon prezidan Trump la baze a ou pral wè ke gen de jij ki pral di w ke enben li pa koresponn ansanm avèk lwa manman peyi a donk sa vin fè ke desizyon sa yo yo pa kapab Kenbe yo. Donk, se de, se de nouvèl ki pa trè trè bon pou administrasyon an, men jan m di w la zanmi m, se sa ki vin genyen, se sa ki ap fè gwo pakou li la. Men, 19 pwokirè sa yo, se de pwokirè demokrat. Sa vle di ke prezantman, jan n ka konprann, Demokrat yo kanpe an fas Repibliken yo pa rapò avèk desizyon k ap pran. Le fèt ke Demokrat yo yo pa opouvwa e ke se Repibliken yo ki gen tout bagay yo nan men yo, donk Demokrat yo menm di ke n ap pran chemen lajistis, n ap kanpe devan kot yo jisteman pou n ka tande kisa jij yo ap di sou kesyon sa a paske yo pral di ke desizyon sa yo yo pa konfòm ansanm avèk ansanm avèk lwa manman peyi a ki di ke libète dekspresyon, libète pou kapab di sa w panse san ke ou pa pè. Gen menm demokrat ki ta fè konnen ke enben yo ta trete prezidan ameriken an de diktatè pa rapò avèk desizyon ke l ap pran. Se sa ke anpil demokrat fè konnen, men prezidan an li menm li toujou aji selon pwòch li yo nan sa yo rele sa lalwa mande, jan lalwa di l fè l. Egzakteman. Donk ki vin fè, ou wè ke premye bagay ki genyen se ke li kòmanse ansanm avèk Venezuelyen yo pou ti piyès yo, kote ou wè jij vini yo kase desizyon prezidan an. Dezyèmman, li vin avèk kestyon ankò e moun pawòl, moun ki nan pwogram pawòl yo, ou wè on jij ankò vini kase desizyon an. Kounye a ou jwenn kestyon viza etidyan entènasyonal yo ki on dosye pendeng devan lajistis e m sur e sèten lajistis ap kase desizyon sa a paske selon Etazini ou wè ke menm lòske prezidan an pran on desizyon men on jij li ka entèveni, on jij ka vin di ey sa w panse a nou pa dakò l nou p ap pran l konsa. Donk ki vin fè demokrat yo p ap jwe demokrat yo yo mete tèt yo ansanm pou yo kapab fè fas kare ansanm avèk administrasyon Donald Trump la. Donk, mèchè zami, gen anpil nouvèl ki gen pou vini, gen anpil bagay ki gen pou tonbe, e m si e sèten, pandan semèn sa a, gen anpil lòt bagay ke nou pral konnen. Donk, medam e mesye, pandan m ap ba nou ti koze sa, m ap tou fè nou konnen ke Lachin mande Prezidan Trump pou li anile tarif li yo. Se sa a ke la Chin mande ansanm avèk Lèzetazini kote ke Prezidan Trump li menm jiska prezan ap gade Xi Jinping nan je pou l wè kòman misye li menm pral kanpe lè l ap mande l sa yo. Donk mwen mwen panse ke la Chin kapab toujou fè dè demand men mentnan se rive eske Prezidan Trump ap rive agreye sa. Yo di ke La Chin salye Dimanch lan desizyon Prezidan Ameriken an Donald Trump pou l egzante pwodui elektwonik gran piblik de dwa de dwàn de 145 pousan ke l te enpoze sou pwodui Chinwa yo kote ke yo te kalifye de peti pa. Mentnan La Chin li menm li evalye aktyèlman enpak e

peyi yo. La Chin fè konnen ke nou egzòte Etazini pou l pran yon mezi majè pou korije erè yo, anile konplètman pratik erone tarif resipwòk sa yo e reveni sou yon bòn vwa de sa yo rele respè mityèl, se sa ke pòt pawòl ministè chinwa li menm ke l fè konnen. Donk èske Prezidan Donald Trump li menm li reyaji ansanm avèk desizyon sa a? Jiska prezan prezidan an poko bay ankenn reyaksyon, tout moun ap gade. pou wè kisa prezidan an ap di de koze sa, eske lap aksepte reponn ansanm avèk demand la Chine nan. Medam e mesye, jan ou konnenl deja, nou menm nan JPL nou toujou ap chèche enfòmasyon poun kapab vin pataje ansanm avèw e fè w konnen kòman sa ye. Donk mèsi ak tout zanmi ki toujou branche, mèsi ak tout moun ki toujou ap ret tann enfòmasyon nou yo. Donk medam e mesye se yon plezi pou nou menm. Babay e a la pwochèn.